Ki bloke pou manje, ki bloke pou sante, ki bloke pou lojman, Ariel di se gang ki nan lari. Pandansetan, li voye Simon, li met nèg lame al debloke. Pandansetan, Matis lan gen 1 an depi li bloke, li pa voye debloke l. Matis lan gen 1 an wi, li pa debloke l. Bwè ki pou n kab di dèske nou kraze kèk bagay klas mwayèn mwen ap plenyen. Ban m di nèg yo, gen de nèg ki gen lajan. Mizè pèp la pa regade l. Ou wè pandan barikad la, li kouche sou do lakay li, li di yon ti fanm pran moto pou mil goud pou l ka al koupe l. Pandan peyi pa gen manje men nou ka viv nan yon sosyete konsa? Ariel fè deklarasyon l, li fè konnen moun yo t deyò a se gang. Sou ki baz nou gang? E bloke n ta vle boke, èske w pa konnen nou pa ka manje, nou pa ka bwè, n pa ka jwenn sante? Gen yon fanmi k boule. Ariel pa di anyen li pa voye lame li pa voye al debloke moun kap mouri site solèy yo kou pèp pran lari wè ni lame ni la polis tout moun nèt debake vin debloke sa moutre nèg sa yo gon kote yo kanpe sa moutre nèg sa yo se robo yo pa moun yo programe viv ayiti viv la revolisyon. Jounen jodi a la ou pran lari a la ki mesaj wap voye bay Ariel Henry? Mwen menm antanke jèn, mwen menm son jèn atis angaje, se tèks map fè. Men nan sitiyasyon peyi a ye jounen jodi a, mwen dwe pran lari antanke moun paske m gen konsyans. Jodi a m pran lari pou m voye mesaj bay Ariel Henry pou m di, Ariel èske w se moun oubyen w son wobo? Paske yon moun li gen konsyans, yon wobo l gon pwogram. Jan Ariel ap aji a la, li pa aji tankou moun. Li aji tankou yon moun ki gon pwogram. E an fonksyon de pwogram li genyen an, se li menm l ap aplike. Pou ki rezon? Peyi a gen nenpòt plizyè tan l bloke, y ap fè masak Lasalin, Yap fè masak site solèy, matisan gen 1 an bloke, Ariel pa di anyen, li pa met ni lame deyò, ni met anyen deyò men kou pèp la pran lari, yo bloke, pou sante, pou lojman, pou edikasyon, pou krim kap fèt sou nou, Ariel voye debloke l voye simo, sa moutre Ariel pou yon moun li son robo, ki gen yon pwogramasyon byen detèmine, mwen menm antanke moun ki gen konsyans, ki sòti nan klas mas la, m pap ka dakò nèg konsa ap dirije m, bon pa gen konsyans, eske Ariel te fon deklarasyon Lè yo te boule fomi ki sou pon taba a. Non, men jodi a l fè deklarasyon pou tèt nou kanpe, non men, men moun nou ye, n ap goumen kont Ariel. M salye laprès ekri, pale, televize, tout moun konn sa ye deja. Mwen menm mwen se Katia Piga, ansyen rapè, back in the day. Jodi a nou wè Ayiti rive nan yon faz kote Ayiti ap neye, lè bato a koule, e pa sèl kapitèn nan ki pral koule, se nou tout ki pral koule. Nou tout se Ayisyen, men nou tout pa gen konsyans nasyonal lakay nou. Lè mwen pale de konsyans nasyonal, jodi a Ayiti rive nan yon faz kote peyi a ap ranfonde. Pa gen nou youn ki di yon mo. Nou tout fokize yon sèl bagay, men nou pa wè vrè èlmi an. Men poukisa nou pa atake vrè èlmi yo, moun ki pa vle nou avanse, moun ki pa vle nou pwogrese. Lè m pale de vrè èlmi yo, m ap pale de 11 boujwa ki anndan Ayiti. Premyèman, nou gen Renan Duc ki se yon kansè nan peyi Dayiti. Renan Duc se li menm ki mete ansanm avèk Joseph Michel Martelly ki kreye tout gang sa yo nou wè nan peyi an, ki bay tout zam sa yo ki anndan peyi an, se Renan Duc, Martelly ansanm avèk Lamothe. Jodi an nou wè ke tout gang yo divize, gen Jenèb, gen Jepèp. Mwen map mande poukisa ni Jenèf ni Jepep pa mete ansanm pou yo bay Haiti yon souf pou yo libere peyi d'Haiti. Haiti rive nan yon faz li pa kapab ankò, grangou a twò di, lajan ameriken ap moute twò wo, ensekite a twò ròd, kidnapin tout kote. Map di tout frèm, tout sèm kap batay, tout nèg ki gen zam nan men nou, pa vire zam nan sou bouch pèp la, ann vire zam nan sou anwo, menm jan prezidan Jean Bertrand Aristide te dil. Si nou e anwo pou n gade, piga nou gad anba. Se nèg anwo yo ki mete nou nan mizè, nan povrete. E n ap di Ariel li pa kalifye, fòk li remèt demisyon pase gen twòp san ki koule. M ap di laprès mèsi. Non m se Katia Pika, 37 43 43 32. Mèsi laprès. Wi, m ap salye laprès.
An jeneral nou konn non an deja, se Blan Moto Chanmas Pierre Ronald, youn nan pòtpawòl Fòs Militan Radikal Chanmas. kòdonatè jeneral MDNH. Jodi a nou pran lari a pou n vin di aba enjerans, aba Kò Gwoup, aba Gouteyès ki son nèg ki gen yon plan pou l kraze Ayiti, pou l fè Ayiti tounen yon pwovens kote ki inegzistan. Nou vin nan lari a jodi a pou n di aba ensekirite, aba Kò Gwoup, aba tout mechanste sa k ap fèt sou pèp inosan an. Nou menm antanke avangadis, nou menm antanke moun k ap batay, ki vle pou fon konplo de la pozitivite pou gen yon lòt chanjman, nou di aba konplotis sa yo, aba. Fo nasyonalis sa yo ki mete n nan yon nivo kote yo mete peyi a nan yon kote pou l inekzistan. Nou menm jounen jodi a la nou di nou pap fè bak, n ap di lajenès ayisyèn plis pran responsablilite nou pou nou defye n de konplotis sa yo, pou nou defye n de machann peyi sa yo ki mete n nan yon sans pou n toujou mal viv, nan yon sans pou yo vin fè divèsyon de batay nou an. E n ap di aba rad do kale ki vle pran batay nou an. N ap di, Aba lidè tradisyonèl yo ki vle pran batay nou an. Nou menm lajenès, nou konsyan. E n ap voye di ou, André Michel, ou pa nan barikad ankò ak ou nan ou se nan Rockfam ou se mafya. Nou menm antanke moun k ap batay, batay nou an pa gen mafya, nou pa nan vòlè. Nou menm lajenès, nou kanpe, nou pran desizyon pou n di aba Core Group, aba Etazini, aba Lafrans ki gen nan tèt yo pou yo fè Ayiti tounen yon pwovens ki inekzistan. Nou menm jounen jodi a, nou pran lari a, nou di, aba Ariel, san kondisyon nan tèt peyi a, paske rèv li se detwi Ayiti, pou l detwi Ayiti nèt, pou l mete n nan yon eta pou n pa janm egziste ankò. Mèsi laprès.